Adi, ou vle pou m pot fal mwen ale? Pou yo touye m?
Lè yo fin touye w, sa m ap fè ak sa? Dayè, m pa responsab.
E kounye a, sa w fè? Sa m fè?
Konnen maga konn nan kaka?
Wal touche? Wi, m ap touche.

Poko poko poko wè wè m pral m pral kite w ale wi Kote m pral la Paske m gentan wè w pa ou pa banm gou ankò ou pa banm valè pou m pale avè w ou gentan tou demoutre m kisa w ye ou se yon moun k ap mache kouche. Bon, sa gita make sou ou? Lè w t ap vini an m pa t m pa t remake sa. Men kounye a jan w ap pale a, m vin santi tout sa yo de ou. E jan m wè w ap pale, w ap avanse anba m nan la, w ap di ke m sanble yon ranyon sesi sela. Djòl ou gita ap dekontwole m paske djòl ou gen santimen. Ou wè sa m di w lan? Si ke ou te konn valè lè yon moun di li renmen w, li vle fè yon bagay serye avè w, ou t ap gade sa gwo. Olye ke w ap mache kouche anba tout jenn gason, epi lè yon timoun kole nan fant moudon w, ou pa konn mèt li. Epi an palan de sa, ou wè jan ke wap fè a, ou konn bèl ti bout fanm gra wi. Enben sa gen pou li vre tou. Nan mache konte nèg, m pa konn sa w ye, si se Ronaldo w ye, nan mache konte nèg, sa gen pou li vre tou. Yon timoun ap kole nan mouda w. Menm jan ke wè yon timoun kole nan mouda l, li pa konn mèt li an, kaka voye sou li al mouri nan lopital lan, kaka gen pou l voye sou ou konsa. Tande, tande, an palan de kiyès?
Ou pa gen GPS?
Oh! Ti bout fanm gra. An palan de kiyès kap pale la? Pa di m se Annie? Sylvie ti bout fanm gra kout li mouri.

Oh Kèt ah bon ou kite l. Kèt m genlè pral rele Samy pou m konnen oubyen m pral lakay Samy an genlè e sa pou m fè wi paske jan l tire parabòl nan la se Annie e sa msye banm mal Kèt.

Ou pran nèg sa se pou fsnw toujou e fwew toujou? Bon kote brodè si w te gen bagay nan men w se nou menm ki tap met ansanm nou kill misye wi What? Wap pito wi Vye nagabab kannèl sa wi Anfan Bon misye M konnen vre Papito Reaksyon l. koze but pa komsi an favè m ditou men papito se kouzen m ke li ye si papito mouri la kanmenm m ka di m pèdi yon moun nan fanmi m.
Se nan tèt ou ou met nan e ou k met nan tèt ou papito se kouzen w pou mwen menm papito pa konnen w ou kwè tout ti kòb paran w voye se evesti nan fòkin fanm e grefe l la m pa konnen l. E bagay yo parèy se knsa lap vire, se tenis, se jean chire, fon ekip kaka k pa menm sanble avèl menm, 2 linèt, fè makak nan yon lari. Hum, ou panse sa pa pito e son'l ye toujou? Paske sa pa yon son non, ki imaj yo li konnen se son'l ye. Kote w la a, menm yon di bourèt, yon di gason ta pot konn ta frape l, anyen menm. Ou mete sport pa pito? E pou ki misye?
Fanfan, m gen kwayans ke bagay yo pap rete konsa ditou. Yon jou.

Fè kaka, fè zozo sou wout. Pablito pa konn non bro. Bon si lòt moun sa yo te yo Valery panse k tap e li menm ki mete deyò ankò. Tande lèm rive m di Valery m pran nan cho cheri li pa menm kitem esplikel sak pase a li pa banm tan oo bagay janm wè w tou swe la m pa konn kibò w sòti bagay li tretem de vòlè. Li te renmn vye zenglen do. Mwen nan panse Valery se moun. Valery gen de pa yon moun wi.
Janm rale zòrèy Valery m pale pou ou konn kòman pou l aji avan poul pale avè w. Cherie vi an se konsa li ye. Wè pou moun moun ou konte sou li nan moman difisil yo se li menm kap repouse w ou konn tande repouse se pa bagay blag lè.

Ou son bon ti gason, bèl ti bab, bèl ti kefi, ou byen anfòm, epi tou Valery ap fè w pase mizè, e ou menm tou ou pa t pran Valery, ou menm tou ou pa t pran l. Alò m di, pou kòm m ye nan sa la, ou pa t ap gen pwoblèm, m t ap mete w chak maten, m t ap benyen w nenpòt 3 fwa pa jou, m t ap ba w manje, m t ap abiye w, m t ap achte bèl tenis pou w, m t ap achte rad, m t ap mete w fre, epi tou lè Valery wè w nan lari a, m t ap vin pale, m t ap.

Pou mwen en kri fasine papito wi pou m bay m konnen papito pran soubi jounen jodi a la papito pa moun pou ap mache sou moun toujou non what bwa kale epi yo fè sou misye wi.
Dèfwa, ou konn posede tout sa ke w te swete genyen. Men, yon sèl bagay ke ou manke konn mete w pi ba ke yon moun ki pa posede menm yon dola. Sè le ka de Didi. Relasyon an misye preske chavire tèt anba. Rezon an, paske madanm ni bezwen yon timoun e sesi misye enkapab pou l ba li l. Fwa sa ta sanble bagay yo egzajere plis. Ann swiv pou n wè. Mesye, m bezwen ke machin lan vin sòti wi. Mwen bezwen kle machin nan pou m sòti ou pa tande.
Yon bagay, m bo sèlman semèn sa.
Sèlman semèn sa, lòt mwa m al lopital.
Doktè a pa di ke m ansent. Kite pou m sòti nan lari an, pou m chache yon lòt nèg.

M pa bezwen konnen depi kilè kote m prale pa enterese w. Sèlman sa m konnen li pa enterese w. Ban m kle machin an mwen soti. Ok.
Pa gen pwoblèm. An n ale m pral depoze w kote w prale a. M di w m gen foli chofè. Mwen pa bezwen w pou chofè m. Mwen ka kondwi. Ban m kle machin mwen pou m soti.
Machin ou Ciara?
E pa machin mwen, machin kiyès? Ok. Kote w prale?
Koman kote ou prale a?
Ou vle rèv ou yo al reyalize pa vre? Nòmalman sousou m jis bezwen reyalize rèv mwen yo kidonk banm kle machin nan pou m sòti rapid.
Fè sa m pap ba ou l non Sara. Ou pap ban mwen? Kite m raple w ke machin sa dwò gen ladan l nan seli m gen ladan l tou. Ok m kontan sa w di an. Si w pat konn sa mete l nan kran ou. M kontan sa w di an Sara. M kontan sa w di an. Dwa ke mwen gen ladan l nan ou gen l tou. Men ou genlè bliye Ou genlè bliye kòman n te ye Kòman n vin ye Ou genlè bliye menm lè w t ap marye sa w te sa w te di Genlè se paske ak efò w repete men se pa di w te di l M pa kwè kounye a on timoun te ka fè w ap viv konsa Jan nou ap viv nan kay lan la Ban m di w, sa m te di legliz pa enterese m. Kòman n te ye pa enterese m. Jan nou vin ye pa enterese m. Mwen bezwen machin nan pou m soti. Epi tou, w ap pale de yon timoun. Ki fanm ki pa ta renmen gen yon pitit? Di m ki fanm ki pa ta renmen gen yon pitit? Sara, ban m di w yon bagay byen. Papa,
bon, m ka konprann nan pwòp sipozisyon ke w ye a. Sincèrement but tankou moun paka gade sou sa moun nan fè but poun jije l tout moun gen volonté yo humm ou menm ki chwazi la avèm si nou jwenn grenn sèl la n met anba lang nou nou mete l lè nou pa jwenn se pen a sik la n ka pran nou pran l ou gen yon volonté.
M chwazi ede m. Men m vle fè w konnen ke mwen rekonesan. Ke ou p ap pèdi sa. Èvè Jan.
Men mwen menm, si se pou mwen, Papito p ap viv. Li p ap viv. Tonton.
Li p ap viv.
M ka konprann ou. M ka konprann Papito fè mal. Men m sou sa ankò. E Papito di se san m ke li ye. Si. Pa pito ta fanm sa rive pa la ankò. Ou mèt konnen malgre m ta vin ok m ta di ke m vin sòti isi pa pito w mouri pa gen anyen k ap chanje pou mwen tou non. Ou konn sa? Pa pito w la, pa pito w la anyen pa chanje. Li pa la anyen ap toujou pa chanje pi rèd. Paske li menm li pa t fè okenn sakrifis. Lesansyèl lan m te ka di e sèl pa pito m genyen la kòm kouzen. Sèl pa pito m konnen. Men franchman nèg yo janm ra la. Ooh m konprann chérie m konprann men komsi e kom ou se konseye relasyon an but m konprann sa men sa komsi ki pase an. Li rive kòmsi yo m pa ka tann a sa ditou ou wè kòmsi pou moman an la cheri nou rann nou a zero mwen rann nou a zero sèl sa m sèl sa m te ka di w pa kite Valérie imilye w paske s on bon ti gason ou wè l pa renmen w chache moun pa w la chache moun ki renmen w la. Ooh cheri li pa osi fasil non bebe li pa osi fasil non cheri lanmou m gen pou Valérie se yon santiman ke m pa janm eprouve pou yon lòt fi ankò non. Men moun nan wap di li stil pa janm konprann sa. Yes se sa li pa konprann li pa renmen w e lèl wè w nan men yon lòt fi e lè sa lap konn enpòtans li men menm sa m te ka di w pase pa kite Valery imilye w chache moun paw la pase ou wè Valery pa moun paw mwen menm sa m di w depi w vle ou mèt pran malèt ou vin jwenn mwen pase m fou kòm nan kal ou pa tap gen pwoblèm manje pwoblèm dòmi pwoblèm byen ou pa tap gen anyen ditou. Ou patap gen oken pwoblèm ditou depi ou vle ou mèt vin jwenn mwen la kay la pase Valerie pa konn enpòtans. Kounye ok zanmim. Ou konprann tout sa w dim yo chérie. M pral fon pale avèk Valerie yon dènye fwa pou m wè si l ka konprann. Mesi.
Men si w wè l pa konprann ou wè l pa konn enpòtans ou l pa renmen ou sam te ka di w chache moun pou l.

Nadou pa vini pou betize, ni pou lapè. Paske jan l vini an, li fè Papito santi ke li gen yon plan dèyè tèt li. E Papito li menm ta sanble byen enterese. Paske lè l ap gade djaz sa, humm, jan Nadou anfòm nan. Ta sanble ke li anvi jwe nan djaz la e menm danse nan djaz la paskel wèl gen bagay paske sa fè kèk tan e gen bagay kò a pa pran paske mennaj li ap repousel eske ou panse pa pito ap fè de kabès nan ka sa eske ou panse pi devan ka gon relasyon ant li menm avèk Nardo.

Pitit ou vle an, dayè mwen menm si m te ka ba ou l mwen t ap ba ou l deja. E!
Se mwen ki koz ou pa ka ban mwen l? Zizi ou p ap konprann mwen non. Eske m nan plas Bondye tou pou m ba w yon timoun Ciara? Zizi ou p ap konprann mwen, ou p ap konprann sa m ap sibi, sa m ap andire. Tout fanm ta renmen konn doulè pitit.

Ke w di se pou ou menm avè m ke l ye an. Ou bliye avan se a pye n te konn mache, enben al a pye. Banm di w, sa w ap di an pa enterese m. Ban m kle machin nan pou m soti. Non sèlman, mwen bezwen timoun ou pa ka ban mwen l. Ou prive m de tout bagay nan kay la tou. Pa p mal itilize m Didi. Ou pa p konprann mwen. Pa gen fanm ki pa ta renmen gwo timoun. Ou pa janm kwè ankò. Ou pa janm chaje solisyon. Kisa w vle m fè? M pa ka viv san timoun nan. Mwen mèje. Fò m gamatin nan m sòti rapid. Syara, ki efò pou m te fè ankò? M al lopital, m fè tout sa k depann de m wi Syara.
Vidya ret. Edye se m tou.
M pa timoun ki ret ansanm avèk ou. Sa w pa ka satisfè de m fi. Mwen tou Syara m pa ret avè w.

Si tout fwa ke mwen tap bal yon non, li pa tap lòt ke ti Bondye. Rezon an, paske se sèl Bondye, lè w fè peche, li padone w. Regi, Se yon moun konsa ke li ye. Malgre tout mal Papito fè l, tout manti ke Papito fè sou li pou l ka fè kòb, Li fè santi ke lap stil toujou padone misye pa rapò avèk sa lap fè li yo. Reji son moun ki gen bon kè. Eske si tout fwa ke ou ta nan pozisyon Reji epi yon moun ap fè w mal konsa, eske ou tap gen kè pou w padone l?